Bondye beni nou zanmi m yo nan YouTube, zanmi m yo nan Facebook, zanmi m yo nan WhatsApp. Se sèvant nou Beatrice Prioli ki monte sou chanèl la jodi a se 12. Mezanmi notre jour m te fè erè ankò nan nan dat la se 12. M ekri l byen men lè map di l m te di l mal. M te di 5 epi se m te di 10 se nan 5 nou te ye. Jodi a se 12 oktòb. Mezanmi granmoun nan fò sou mwen wi e jodi a se 12 oktob e 2021 nou rantre nou monte sou chanel la pou nou kapab fè etid e nou konnen avan nou komanse etid la nou toujou fè yon kout priyè an nou priye ansanm Pè Etènèl ou menm ki la kap entèsede pou nou

Se ou menm sèlman ki pou di yon mo. Si ou pa di yon mo Senyè Dye, pèp Ayisyen ap peri. N ap fin peri, n ap fin pèdi Senyè Dye. P ap gen lavi pou nou ankò. Letènèl di yon mo pou nou malgre nou pa bon, nou enpi. Letènèl nou fè de movèz bagay, nou fè anpil vye bagay devan zye w. Men Letènèl di yon mo pou peyi a. Di yon mo pou pèp ayisyen Senyè Dye kap soufri patou ayè kote yo ye yap soufri di yon mo Senyè Dye pou nou menm nan moman sa Senyè Dye nou sèvant ou ki bral di ki bral pataje etid lan ansanm avèk pèp la letènèl pa kite nou di anyen selon de nou menm e letènèl sila yo ki kap tande nou o nan fesbouk nan watsap O, nan Youtube, Letènèl, yo va jwenn yon bagay pou nanm yo. Yo va jwenn yon bagay ki ka chanje lavi yo. Nou pa priye antan ke nou bon, men nou priye o nan non Jezi ki vi, ki rèy o syèke dè syèk. Jodi a, zanmi m yo, nou bral pale de dirijan. Nou bral pale o sijè de les dirigeants d'une église. Nou bral pale de dirijan d'une église. Les dirijan d'une église. E nou dan Ebre 13 vese 17. Le nou pale nou we yo Ebre 13 vese 17 li fe nou konnen nou dwe obeyi a nou kondikte. Nou dwe obeyi avèk lidè nou yo. Gen anpil moun lè yo legliz yo pa respekte pastè yo. Lè yo nan yon travay yo pa respekte bòs travay la. Sa vle di ke yo fè nou konnen lè yon moun li lidè, li an tèt ou, ou dwe genyen tout respè. E kounya la mwen pral fè nou konnen.

Yo rele yo ansyen, yo rele yo evèk, oubyen yo rele yo pastè. Jodi a, sa nou bal wè, nou bal wè ki son les anciens de l'eglise. Sa vle di nou bal wè. Kisa on ansyen ye non yon legliz? Kisa non ansyen an ye? Kisal vle di non yon legliz? Dans certaines églises de nouveau testament on appelle anciens des gens qui occupaient des fonctions de dirigeants lè nou li nan Acte 20 verset 17

les personnes âgées ou ceux qui persévèrent depuis longtemps. Sa vle di, lè yo pale, lè la Bib la pale de ansyen, li pa pale ansyen an tankou son moun ki aje, ki antre nan yon laj avanse, epi li pa pale ke de yon moun ki nan legliz la lontan. Se pa de sa ke l ap pale la. Nous entendons souvent des gens dire qu'ils sont des anciens de l'Eglise parce qu'ils sont membres de cette Eglise depuis sa fondation. Wi, nou konnen gen anpil moun ki di yo rele moun nan ansyen paske, nan legliz la paske depi lè legliz la te fonde, moun sa a te la, li te nan legliz la, kounye a yo vin rele l, yo rele moun sa a Li se fondasyon, ou moun sa yo rele lansyen, paske l te fonde ansanm a legliz la. Non. Nou ka pa p rele l ansyen. Non yon kontèks nou ka di l wi moun sa son ansyen manm nan legliz la lontan. Men se pa de ansyen sa nou nou n ap pale, labib ap pale.

Moun sa a ki nan legliz la byen lontan, li son ansyen se vre. E moun sa a, si ou menm ou fèk vini legliz la, se li menm ki ka ba w istwa legliz sa a. Kòman legliz sa a, kote legliz sa a Bondye pran legliz sa a, kote Bondye vin mete nou. Sa vle di moun sa a ka ba w tout istwa legliz la. E on ansyen konsa, nou kapab onore l paske li la lontan. tan nan legliz la, sa vle di nou ka onore moun sa a paske li ansyen depi lè legliz la te fonde. Moun sa a li la ansanm avèk nou. Sa vle di moun sa a se li ki ka ba nou istwa legliz la. Men nou voulon, nou voulon vou fè konprann dan sèt leson ke labib itilize le mo ansyen dan zen otre sans. Sa vle di sa mwen menm m pral fè nou konnen Labib itilize mo ansyen an nan yon lòt sans. Dans sèt otre sans, un ancien est quelqu'un qui assure la fondation, la fonction de dirigeant dans une église locale. Bib la li menm, men kòman li pran ansyen an, li pran mo ansyen an, se yon moun ki ranp, se yon fon, se moun, se yon moun ki li pran l nan yon sans, se yon moun ki asire yon fonksyon nan legliz lokal la. Se yon moun k ap dirije legliz lokal la, kounya la menm. Kounya yo konn bay moun sa non yo bay moun sa non an les anciens mais les anciens ne sont pas seulement les pasteurs un ancien peut peut ne pas être pasteur s'il n'a pas les dons et la fondation la formation l'habilitant à occuper la fonction de pasteur sa veut dire yo fè konnen ke yon ancien paka yon yon ansyen ou pa ka rele yon ansyen pastè sèlman yon ansyen pa pa fòseman pa fòseman yon pastè kankou lè bib la pale paske gen moun ki di ou li li pastè. Men Bondye pa rele l pou l te pastè. Sa vle di ke se sa k fè yo fè konnen yon ansyen pa fòseman pou w di moun nan se yon pastè li ye pou l jwe wòl pastè. Yo fè konnen ke ankò.

Sa vle di li menm tou yo ka rele l yon ansyen. Paske li toujou fè bon bagay li menm a pastè a yo toujou la, yo toujou la nan tout bagay pou yo bay pastè a konsèy yo toujou la sa vle di moun sa yo ou ka rele yo tou komite legliz yo ou ka rele yo tou yon ansyen tou nan legliz la. Lè nou li nan Tit premye vèsè 5 Pòl Pòl a lese A lese ke la etablis des ansyen dan chak vil. Nou n savon pa si li y avè plizyè egliz dan chak vil. Nou n savon pa non pli si en ansyen dan zin vil pouvè egzèse son ministè dan plizyè egliz. Men les ansyen avè la responsabilite de dirije les legliz lokal. Sa vle di ke lè nou li nan tit 5 premye vèsè 5 la nou wè Pòl di ke li fè w konnen ke yo pale yo di w konsa ke ansyen an, nou pa bezwen konnen ansyen an si l te konn fè ministè nan tèl vil ou pa tèl vil men nou fè konnen yon ansyen responsablite li se dirije legliz lokal.

ki s'occupait des affaires administratives de l'Eglise. Sa vle di nou wè ke lè yo rele yon moun ansyen, yo ka rele tout moun sa yo ansyen san moun nan pa pastè, men li gen anpil bagay li okipe nan legliz la, sa vle di li menm li gen non ansyen an tou.

Menm sil pa konn preche li pa anseye men li gon se tout moun sa vle di tout moun ki gon bagay yap fè nan yon legliz yo ba yo tit non sa yo se ansyen e se sak fè ke nou di ansyen an pa fòseman pastè e le segond gwoup segond gwoup la Ansyen regroupe se ki yon don de preche e dansenye. E moun ki gen pou yo preche, moun ki gen don pou yo anseye yon moun, moun sa yo ka rele lansyen tou. E lè frè ki son de pastè e anseyan selon Efezyen 4 vèsè 11.

Vwayon mentnan un dezyèm tèm kon itilize pou pale de prensipo dirijan dan un egliz, evèk. Sa vle di evèk, nou bwal wè li nan lòt etid la. Sa vle di zanmi m yo, nou fè ou konnen se pa sèlman yon pastè, ki yo ka rele ansyen, men yon moun k ap anseye, yo ka rele l ansyen tou. yon moun ki fè dè pwogram nan legliz la, yon moun k'ap fòme yon bagay, yo ki la pou l' fòme, li la pou l' bay dè konsèy nan legliz la, moun sa yo ka ba l' non ansyen tou. Se sa, e la kote jodi a se la m' kite leson an paske nou pa ka rete twòp, nou pa ka fè videyo a tèlman long, jodi a li long wi, li gentan 14 minit. Ke Bondye beni nou, ke Bondye antoure nou e pataje zanmi m yo, abòne a chanèl la e like videyo yo epi nap ankouraje m plis pou m fè travay la. Ke Bondye antoure nou, ke Bondye anvlope nou. Se sèvant nou Beatrice Prioly ki te monte sou chanèl la jodia. Bondye beni nou. Babay.